Felicia
Mwen byen, koman legliz la ye menm avon?
Ayayay, ay semen pase a la, paste te gwen jen legliz la Bon bagay net, mwen pa tro legliz la Bon, mwen pa tro legliz la Mwen pa tro legliz la E bon pou si poum konnen ti gon ti gason lakay m poum pale bay sa yo bon m vin bon an konnen. Ti gason lan giv lò.
Wi m vin paka m vin wè m pèdi fòs la depi lè m fon ti eseye m fon poze. Kisa misye menm genyen menm misye nan bon ou pa mennen legliz la sè. Ah bon e gilove pa vle. Save legliz, Gilove se mache vòlè ap fè moun, pi bon pale Gilove, tout ti lajan m gen lakay la, Gilove pa vle pou ete m mete yon kout, kòm Bondye ka fè tout bagay, anben ok, anben pa gen pwoblèm frè pa m, anben ok pa gen pwoblèm.

Yo anndan kè mwen tou mwen dezire. Frè Kati, frè Kati, silvouplè ede m pale w. Oh sè Dada, kòman w ye? Bonswa frè Kati, bonswa sè Dada. Bon bon ti tan m pa wè w frè m, sa k regle menm? M vin wè w pou yon lòt, yon lòt stil. Ou te nan levanjil byen pwòp, ou soti nan levanjil, w al. Leo a sak pase Leo. Bon ou konnen seda ou konn bagay yo kòman yo ye konnen kote ou santi ou alèz lan ou konprann ou oblije ret la pou byen di ou seda m pap ba w manti deyò a deyò a fèm byen m santi m alèz paske lèm deyò a m pap ba w manti m pran ti plezi m ou konprann fè ti soti m alèz.

Bon, paske bote sa yo ra. Apre sa, kòman sa ye pou ou menm? Se pou ou sèlman ou vrèman atire panse l? E wi.
Ya.
Pou premye fwa. M pa kwè m konnen sa deja. Se premye fwa, premye fwa m wè yon moun ki ap fè yon enpak sou mwen. Ok.
Frè Harold, ban m di w byen. Pitit la, se pa mennen li m pa ta mennen li legliz. M ap priye pou pitit la. M ap mete ajenou. Paske menm lè m pale pou legliz la. li pa save. Gen de lè l leve pou m bay legliz avè l, li sere. Ki sa pou m fè la? Sa a pa yon pwoblèm.
Mwen menm m ap anchaje avèk pastè a. Nou pral ba l konsèy lakay ou anvan. Nou pral ba li konsèy lakay li, nou pral pale li levanjil, nou pral montre l kòman Bondye bon. Avèk konsèy pastè a, m panse, n ap mennen l legliz la. Yap ka fè yon solisyon pou li. Nap jwenn yon solisyon avèl kanmèm sèm nan. Ou konnen Bondye ka fè tout bagay. Bon tout bagay mwen menm konnen ak la priyèm ak jenou ke Bondye ka fè tout bagay men Guilove pap al legliz Guilove se Guilove fin danyè nan kòm la Guilove fin pouri nan kòm la Guilove pap al legliz frè pam nou ta bese fè kòve Guilove pap al legliz men Bondye pa gen anyen li pa fè m pa konnen jan w di a map pran konsèy la ou mèt nan nou mèt fè pastè a map mennen nan jèn nan men. Vale pa gen kwen non. Non sèm nan pa gen anyen Bondye pa ka fè mwen panse depi ou wè pastè a ale lakay li ou wè pastè pale avèl pastè a gen yon metòd pou sa tou ou konnen nou menm avèk pastè pa menm li yon moun ki etidye li gen anpil metòd pou sa li konn kijan poul rale yon moun ki nan mond lan vini a la repantans sèm nan nou menm avèl pa menm lap fè mennen map mennen lakay ou epi lap bay misye metòd lap pran misye sou kòd lap ralel lap fèl al legliz la mpanse pastè ap jwenn yon solisyon a sa kanmenm. Ya wè a ya w konnen. Mwen ale touve nan lari a nenpòt sa w jwenn nan lari a. Nenpòt sa w jwenn nan lari a ou jwenn krab la bagay dia e fon dèt. Sa k pase a jan l pase l pase. Non bòs sa mwen m pa gen pwoblèm non. Bòs sa a sa w di a. Nan lari a men lari m fè tou e m dwe mache sou lòd ou jan w jwenn jan w di m nan. E m jwenn krab sa m jwenn nan ba w m pote l. Lè m te nan lari a mwen menm lè m t ap travay avèk yon bòs li wè m san li voye m al fè misyon e misyon pa l la m konnen.

Paske se nan Bondye gen pi bèl lajwa, se nan Bondye gen pi bèl plezi wi. Deyò a tout sa yo se vanite. Bon, egzanp, si w mouri jodi a nan plezi an, kounye a nanm ou, nanm ou kounye a l pèdi wi. Ou konnen.
Pou byen di w, mouri jodi, mouri demen se toujou menm mouri an. Men sèlman sa ke m ka di w, m ap gentan, ou konprann, m ap gentan. Kounye a la m jèn toujou, kite m jwi, ou konprann, kite m pran ti plezi jenès. Mwen paske ou konnen koman bagay yo ye paske m pap baw manti seda ti pwogram yo ti pwogram yo humm bagay serye nèt wi konbyen dwe chak weekend se se se se lamè ou konprann se al se al nan ti body m pap baw manti seda deyò a gen bon bagay wi bon wi.
Sam ta konseyew frèm m ta konseyew retounen nan plas

A di m pa kon kote m pase, tankou bay, tankou m te ka di nan yon geto m ap fonksyone konsa menm. A di la de tout fason m pa ka pa ba w love la menm. A di a nou bwès nou genyen. Ya a di lakay nou a eto. Ya m pa konnen nan bwès sa. Fout yon feta sou ak sere pou pita. M pa konnen lari m pral fè.
Frèm paske lèm wè w te nan levanjil la w te pi bèl, ou te pi anfòm, men lè w al nan satan l pa bon menm menm menm menm, m konseye w retounen vin nan plas ou, retounen nan plas ou.
Ebyen pou byen di w sè Seda map panse a sa w konprann map panse a sa. E Wi m kwè ke m ap retounen. Ou konprann? M kwè ke m ap retounen men se pa le moman. Ou konprann? Gade frèm, lè w te nan levanjil la ti cheve w te konn byen fèt gade kounya cheve w gade kòman cheve w ye. Adye wè cheve sa. Ou vin pa wonm menm frèm. Wè cheve sa w wè la. Wonm menm wi, nan zye paw wè lèd konsa. Menm mwen menm. Bon, e sa kap mennen kounya e ba ipi, ou konprann? E sa kap mennen ou konprann sè a. Mèsi anpil pou konsèy yo, m konprann ou tou, men map retounen ou konprann map retounen men sèl sa m konnen ke map retounen ou konprann men pou le moman la map pran map map pran ti plezi m kite m enjoy mwen tande tande sè da. Anbi ok ke Bndye beni w tande ke Bndye beni w Ou menm tou sè da.
Anbi ok la.
Yeah, e pou premye fwa mwen wè timoun tankou w. But, m pa konnen si sa ap deranje w pou w ta fè m kado nimewo telefòn mwen paske wè m wè w sèlman ou gentan fè yon kouri pak sou mwen. M vrèman renmen still ou, m renmen jan w ye e jan m wè w la tou, bib anba bra m, m gentan wè se yon timoun legliz ou ye. Sa vrèman fè m mache, m panse ak yon moun tankou w. Li tap vrèman vrèman enpòtan pou mwen pou m. Bon,
pou mwen ou pa enterese. Paske m son moun, m son kretyèn, m se moun legliz. Jan de moun, e pa paske m minimize ou non. Men ou konnen, depi yon moun kretyèn yo pa pran jan cheve voye, stil ou, ou pa rive sou. Paske m pa si yon stil cheve.

Se weekend li ye, m sot achte ti sèl vès mwen la an bann poum poum poum bwè poum poum enjoy mwen, m nan vin pale w de bagay levanjil levanjil levanjil men che dat m kite bagay sa yo men kèt dam nan dam nan soti kote l soti l vin gate san m la men che man.
Mesye, gad kijan lè frè a te nan levanjil li kijan l te bèl, li te fre. Kounye a mezanmi gad eta frè a vini ye mesye. O Bondye ke volonte w fèt Jezi kote l ye a, fè al chèche l Senyè vin pran l, vin mete l kote l te a. Tanpri Senyè, tanpri Senyè fè sa pou li pou mwen Senyè papa.